Inyon Nasyonal pou Entegrite ak Rekonsilyasyon, UNIRA Haïti, Clarens Renois, ki eksprime rezèv li di l genyen pa rapò ak rezolisyon manm Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon pran pou chanje fason y ap fonksyone. Nan yon entèvyou li bay Radyo Kiskeya jounen lendi a, Clarens Renois, menm jan avèk lòt dirijan Kolektif 30 Janvye yo, denonse presyon prezidans tounant lan, majorite 5 sou 7 pami konseye ki gen dwa vote yo pou adopte desizyon enpòtan yo. Li di desizyon sa a, li vyole dokiman ki te konsakre kreyasyon ak fonksyonman Konsèy Prezidansyèl la. Clarens Renois atire atansyon konseye yo pou yo mande yo pou yo sispann vyole Akò 3 avril la epi pran dispozisyon pou antre dènye rezolisyon sa a. N ap koute l nan mikwo Hervé Noël. Rezèv la yo, yo de 2 zòd m ta kapab di. Men an priyorite, lefètke nou wè konsèy la ap fonksyone andeyò de akò 3 avril ki bay konsèy la nesans. Notamman lòske konsèy la deside nan yon rezolisyon pou li chanje mòd de fonksyonman li. Paske nan akò 3 avril la li te di ke se yon kowòdonatè k ap prezide konsèy la pandan dire tranzisyon an. Mentnan nou wè gen yon rezolisyon ki pran lari e ki di ke se 4 ou 5 prezidan ki pral genyen pandan peryòd la avèk de tou de 4 mwa ou 5 mwa chak. Donk nou, se yon preokipasyon li ye pou nou paske genyen yon ansanm de pati prenant ki te chita e ki te ekri règleman. ki dwe dirije aktivite konsèy prezidansyèl la, nou wè y ap pase akote de li menm. Donk sa se yon preyokipasyon li ye pou nou, dotan ke li andeyò tou de sa dekrè ki te sòti a ki konsakre òganizasyon fonksyònman konsèy la. Donk nou fè li pou nou fè yon rezèv sou li e pou nou di konseye yo atansyon pou yo pa kontinye ap dirije peyi a alòske y ap vyole pwòp akò ke yo menm yo te siyen e ke pati prenant yo te siyen avèk yo. Donk, nou adrese lèt sa a a ansanm de konseye yo pou nou fè ti rapèl sa a yo. Dezyèm preyokipasyon nou genyen, se yon desizyon ke yo pran tou pou yo chanje majorite, yo mete, yo di yo bezwen yon majorite de 5 sur 7 pou yo pran de desizyon. Nou panse Kesyon majorite, minorite a li poze yon vrè pwoblèm nan konsèy la. Menm jan nou pa t dakò lè te gen yon majorite de 4 ki te di yo gen premye minis yo, nou panse ke sa kab dezekilibre konsèy la totalman. Konsèy la gen pou devwa, e sesi è di osi nan akò la, pou li chèche konsansis sou chak desizyon ke yo pral pran, men pa chèche yon majorite, tankou m ta ka di w, e kreye yon majorite de 4, de 5 ou de 3. Li kapab yon danje paske le jou ou pa ka jwenn majorite de 5 lan, tout bagay kab bloke. nan konsèy la, alò ke ou ap chèche yon konsansis ki bokou plis e rekòmandab, donk kolèj prezidansyèl, donk konsèy prezidansyèl. Paske konsèy prezidansyèl la, menm si li konpoze de 7 moun, li se 1 tou, li reprezante yon sèl, le prezidan de la repiblik. Donk ou pa kab kreye, m ta kapab di opozisyon e majorite anndan la prezidans. Non, la prezidans fè l pou l aji d'un seul, d'une seule voix, d'un seul elan e donk son elan de solidarite e de recherche de consensus ki dwe fè yo mache ansanm pou yo rezoud les problèmes les plus sérieux, les plus urgents du pays ki se problèmes de ensekirite a kap vale teren, nou wè sa kap pase nan peyi a e se la pou mesye yo mete tèt yo ansanm pou yo travay non pa ap kreye d'autres distractions pou satisfè des envies personnelles, des ambitions personnelles. Donk rezolisyon sa ki soti a kisa nou mande, donk nou mande pou yo rantre rezolisyon an. Kolektif la ekri pou l mande premyèman pou l atire atansyon yo sou le fèt ke y ap vyole akò la. Donk si y ap vyole akò la, fòk yo retounen nan akò la. Akò la pa di pou gen yon prezidans tounant, ni avèk konbyen moun. Li di gen yon sèl moun. Donk wi, pou nou mande pou yo antre l. Sepandan, nou menm nan kolektif la, nou konsyan de yon pwoblèm ki poze, ki majè. Pwoblèm nan se yon pwoblèm dinite, de solidarite, de koyezyon ki dwe gen anndan Konsèy la pou Konsèy la kapab egzekite tach enpòtan ke peyi a ap tann nan men l ke l egzekite. Li gen de misyon prensipal, se retabli lasekirite nan peyi a, retabli lotorite de Leta, pèmèt ke lapolis repran kontwòl peyi a. Gen yon misyon entènasyonal ki pral antre la a, Konsèy la fèt pou l panche an priyorite sou kesyon sa a, men pa sou kesyon de chèche konn kiyès ki pral prezidan nan 4 mwa, nan 5 mwa, nan 6 mwa. Dezyèmman, se prepare teren pou gen eleksyon demokratik ki fèt nan peyi a. Donk nou raple yo ke men vrè misyon yo e nou donk nou lanse yon mizangad ba yo konsènan vyolasyon sistematik yo vle fè de akò la, alòske akò la se li menm ki bay nesans e ki jistifye prezans Konsèy Prezidansyèl la la sou pouvwa.

Li raple ke l siyen akò 3 avril la ki bay nesans Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an, Kolektif la di l gen gwo tèt chaje pa rapò avèk difizyon, piblikasyon, yon dokiman ki pote siyati konseye yo. Dokiman sa rele, n ap site, Résolution relative à la prise de grandes décisions, yon dokiman ki mansyone, dabò, a defo de konsensis tout gran desizyon yo, Konsèy la ap pran pa yon majorite kalifye de manm li yo, swa 5 sou 7 votan, ke yo ap gen yon prezidans tounant aplikab a kandida ki te nan eleksyon prezidansyèl 30 avril yo, menmsi nou sonje gen youn nan yo ki pral dirije konsèy la an dezyèm, se Fritz Augustin ki pa t la. Rezolisyon sa a, li gen vis de fòm, li gen vis de fon tou, e l mete an peril egzistans ak vyabilite Konsèy Prezidansyèl la pou rezon sa yo, Kolektif 30 Janvye estime. Dabò, stati jiridik ògàn Leta bay Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an nan dekrè 12 avril 2024 la, yo pa kapab remete l an koz pa yon rezolisyon oubyen yon akt ki pa genyen karaktè kontrenyant dekrè 12 avril la, li di nan atik 3 li, Konsèy prezidansyèl tranzisyon an se yon youn nan manm li yo k ap prezide l, y ap chwazi l pa konsensus ou a majorite de kòm manm yo. yon ak règlemantè ki pran an Konsèy dè Minis li detèmine òganizasyon ak mòd fonksyònman Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an. 30 avril 2024, konfòmeman ak dispozisyon dekrè sa a, yon majorite 4 konseye sou 7 sipòte chwa Edgar Leblanc kòm kòdonatè Konsèy la, jan seremoni prezantasyon piblik lan te fèt e se konseye obsèvatè ki te mèt de seremoni, n ap pale de Frinel. Joseph, e l di avèk konsantman lòt konseye yo, byenke n te konnen gen anpil pale ki te fèt sou dosye sa a. Akò 3 avril 2024 la, pati prenant yo siyen, li pa mansyone, li pa fè ankenn referans avèk sa ke yo rele majorite kalifye a oubyen a yon prezidans tounant, chak moun fè yon ti kout prezidan. Atik 4 pwen 1 akò a, li di klèman. Konsèy Prezidansyèl la, se youn nan manm li yo k ap kowòdone l kòm prezidan di konsèy, y ap chwazi l oubyen eli konfòmeman ak dokiman ki gen a wè ak òganizasyon fonksyonman Konsèy Prezidansyèl la. Swivan lalwa ayisyèn, atribisyon prezidansyèl yo, avèk de ra eksepsyon prè, se de manyè pataje yo fèt avèk gouvèneman an pa dè zak ki pran an Konsèy dè Minis e avèk Paleman an. Se poutèt sa, siyatè Akò 3 avril 2024 la yo te pran swen pou yo pa t bay ankenn tach egzekisyon ak Konsèy Prezidansyèl la. Atik 4 Akò la, li di klèman Konsèy Prezidansyèl la l ap asime de manyè kolejyal oryantasyon avèk pilotaj tranzisyon an. Epi, paragraf 4 rezolisyon sa a, li an vyolasyon avèk lespri epi ak lèt atik akò 3 avril 2024 la. Kidonk, Kolektif 30 janvye, ki di li rete atache a pwosesis konsansyèl ki te inisye 11 mas 2024 la, ki ta pral mennen a kreyasyon Konsèy prezidansyèl tranzisyon an, ebyen, li denonse sa ki pran la a kòm desizyon, kote konseye yo. yo adopte yon majorite kalifye de 5 konseye sou 7 ki gen dwa vote yo epi yo enstore sa yo rele prezidans tounant nan Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon. N ap raple Edgar Leblanc Fils ki t ap sèl prezidan konsèy la si pa t genyen prezidans tounant lan, se jisteman Kolektif. 30 janvye li reprezante nan konsèy prezidansyèl la. Genyen direktè egzekitif Rezo Nasyonal k ap Defann.